Se kounya lanmò san jou nan pwoblèm, se kounya lanmò san jou nan kouri, e se kounya milat yo dedouble, yo fache apre derespektan, ebyen lanmò san jou li menm li fè nan biznis apèd, e jodi an la genyen milat sati Toro sa youn nan nèg ki di li prè pou bay vi l pou l kapab ebyen pran tèt Lanmò 100 jou, misye sòti nan silans li e toro a dedouble e misye fè konnen nan nouvèl Ayiti k pral genyen an ebyen zafè gang lan pap gen bagay konsa e kèlkeswa nèg ki pa dwat nan peyi a Ebyen yap baw pinisyon ke ou merite a eske ou tande. Ebyen lanmò san jou medam e mesye ki li menm kontinye ap mete dosye apèd deyò nan trafik ògan yo jwenn plizyè twou ki chaje zo mò e nèg yo jwenn anndan izin nan yon pakèt lwil sesi sela bagay e ilegal kap regle anndan izin nan e selon anpil jounalis se leta ayisyen menm ki te bay apèd otorizasyon donk poul fè jan de biznis sa eske nou wè. Ebyen medam e mesye jodi an la fok nou diw bagay yo konplike paske anpil milat nou gen milat sati nou gen milat jan pyè bayli tout neg sa yo dedouble sou lanmò sanjou e jan pyè bayli a menm tou sa li menm se salanbe l salanbe lanmò sanjou menm ebyen bagay yo vreman konplike la pou 4 mawozo oubyen pou viv ansanm nou pral envite w koute ebyen milat e sati medam e mesye ki li menm pral pale ak lanmò sanjou. E genyen tou Babekyou ki sòti nan silans li kote misye avili Louko Dezi e k ap tante defann Apèd pa sèlman Louko divès lòt jounalis ebyen k ap pran patipri pou Apèd e fòk nou di w Babekyou li menm misye fache ebyen kote misye fè konnen tout nèg ou wè ki nan radyo tradisyonèl yo tout nèg sa yo se timoun milat yo se timoun sektè prive Depi yo ta menm pale mal de sektè prive, yo konnen sa k ka rive yo. Eske nou wè jodi a la a mezanmi pou nou gen yon peyi, ebyen pa gon radyo ki mèt tèt yo vrèman, tout anba enfliyans nèg nan sektè prive. Kèlkeswa jounalis ou wè la a, ebyen nèg yo pa ka pale mal de sektè prive, paske se sektè prive ki bòs, mèt radyo sa yo. Hum! Si sektè prive a bòs, mèt radyo a, ebyen se jounalis menm k ap travay nan radyo a. Antouka bagay yo anpil ann koute pou plis detay nap tounen. Mwen 10 fwa pi rèd ke Bukele. Men depi m lan gouvènman, yap arete yo, yap mete yo lan prizon, yap kale bounda yo e yap fiziye yo tou. Paske afè bandi an nou pap janm tolerel ankò an Ayiti. Ke nap kale bounda yo. Nap fiziye yo e nap arete yo. Ou bann restavèk. Vèk laj on devyen saj enben mwen pi saj menm pi brital a vakabon a vòlè a bandi a kriminèl men map di nou bagay mwen menm mwen 10 fwa pi rèd ke Bukele. Moun sa yo kap fè makak, kap abiye mal, oubyen kap abize moun, kap vòlè tè moun, tout moun sa yo, mwen menm depi m ta lon gouvènman, m pa bezwen prezidan non, men depi m lon gouvènman, yap arete yo, yap mete yo lan prizon, yap kale bounda yo, e yap fiziye yo tou, Paske afè bandi an nou pap janm tolerel ankò an Ayiti. Nou gen pou n wè Ayiti yon fwa pou tout leve, li kanpe epi li di afè bandi an pa genyen. Afè de moun kap mache a pantalon anba bounda yo, kap mache avèk cheve nenpòt ki jan lan lari a, bay sa yo moun sa yo ou pa gen dwa wè yo lan lari a. Nou pral fè Ayiti tounen yon Ayiti 1960. Yon Ayiti kote moun te respekte moun. Yon Ayiti 1970. M pa di pa t gen bandi alepòk sa a. M pa t di sa. M pa t di ke gouvènman pa t tolere sèten bandi. Men, sa m wè la a koulye a, moun pa ka pale, moun pa ka di anyen, yon bann tatou tout kote, yon bann bagay lan je yo, yo pòte yon bann, yon bann bèf avèk bagay lan nen yo, alò se sa n rele demokrasi a. Enben libète pa vle di libètinaj. Nou pral rive yon pwen ke nou pral montre moun ke El Salvador pa anyen devan Ayiti. Paske nap kale bounda yo, nap fiziye yo e nap arete yo. Yon bann restavèk, tchoul. Se mwen m gen moun an Ayiti. M gen moun nan la polis. M gen moun ki prale pran yo menm. Alò depi n gon bagay nou bezwen di, on bagay nou konnen, nou pè pale l, voye l pou mwen m ap fè la plezi. Mwen menm mwen ka di nou ke sa fè m plezi kraze bandi, kraze bandi. Sa fè m plezi. Kote mwen menm moun sa yo mwen menm pa nan afè de pran pòz pa okipe yo moun sa yo fò met rad sal ou sou ou pou koresponn avè yo m tap koresponn pou nou avèk yo nou gen pou n rive nan ayiti e nou mèt kalme nou wi nou mèt pran espwa gen de bukele de traore de poutine de moun ki pral rive nan peyi a kote vakabon pap janm ka pale ni di moun bonjou bon lè wap mache nan lari ou pa gen dwa wè yo. Ou pap wè yo lan lari a pase mwen lèm te viv an Ayiti lan katye pam vagabon pa mache mwen 10 fwa pi rèd ke Bukele men depi Wi, ou gentan konprann kesyon nan pa bezwen avanse. Depi a, se meyè fason pou yo kapab pou yo kapab lave apèn. Se meyè fason pou yo lave apèn. Li pa lòt bagay. Kòmsi yo ap ya e e yo ap yo ap mete l sou do Jovenel. Yo kontinye ap krache sou kadav li. Epi kounye an, depi y ap mete l sou do Jovenel, epi konsa yo pral kòmanse jwenn opòtinite pou yo lave apèn. Yo pral komanse moutre w Apèd te inosan se Jovenel ki te ba l tè a pou l te fè sa ok se pa san rezon ou wè gon jounalis bon nou konnen nou menm lè n ap pale fò n ap fè pèsonalite paske se yon live piblik se pa san rezon nou wè Louko Desir vini li envante tande wi Louko Desir envante yon anplwaye Apèd Louko Desi di w li te jwenn avèk on anplwaye APED. Anplwaye APED la di l, Zo mò ou wè Lanmò 100 jou jwenn yo, zo mò sa yo, se pa sou teritwa izin nan yo ye. Epi, li montre w kòmsi, ou konnen, mariwana yo, kokayin yo, yo vin pa. Kòm yo paka plede pou marijuana ak kokayin yo, kounya nan kesyon e kòman yo di l sa bay y ap vann kò y ap vann trafik ògàn nan, nan dosye trafik ògàn nan kounya ke yo twouve k pi grav y ap eseye lave a pèn. Kounya kisa Louko Dezi fè? Li fè kòm si l ap fè analiz, li di w anplwaye APED la e li k envante l wi, anplwaye sa pa egziste non.

Ann al gade Jovenel te bay apèd tè nan Plato Santral. M ta renmen on moun ki byen enbu m pral eseye tcheke la pou moun nan di m, m pral tcheke kounya nan youn nan kontak mwen yo, èske Jovenel te bay apèd tè nan Kwadèboukè. Mwen menm onètman m pa t konn si apèd gen izin. M pat konn si Apèd gen izin nan Kwadèboukè. Mwen konnen Apèd gen izin sou wout ayewopò a. Onètman m pat konn sa. Men pandan m di sa m wè gen yon moun ki fè yon pòs ke m pral li pou nou avan m al tcheke moun nan pou l di m si Jovnèl te bay Apèd tè nan Laplèn. Men m konnen Jovnèl te bay Apèd tè nan Plato Santral. Oke. Jovnèl te bay Apèd tè nan Plato Santral. Lè w wè nèg yo vini y ap mete dosye Apèd la sou Jovnèl, M ba w garanti Kervens, lò y ap mete l sou do Jovenel la, m ba w garanti s on fason y ap fè, s on fason y ap fè depi y ap mete l sou do Jovenel epi ey ou pral wè jan dosye a ap èd la pral lave dosye a, talè talè ede m wè ou pral wè jan dosye a ap èd la Bon m di w yon bagay tou ann Ayiti se dosye k antre dosye m ba nou garanti lòt semèn nan ou pral ou pral pa tande pale de kesyon bagay a ap èd la nèg yo pral fè yon jan la pou yo. Dosye komisè Jean Ernest Muscadin an li pran yon lòt dimansyon aswè a, jounalis Guerrier Henry manyen dosye a e l mande pèp ayisyen an pou yo aprann chanje chemiz pou moun ki swe pou yo. Li mande pèp la pou yo leve kanpe pou yo pran desten komisè Jean Ernest Muscadin an men Pou yo pa kite sa nèg yo vle fè komisè Muscadin an rive l. Pou yo pa kite deblozay sa nèg yo vle fè komisè Muscadin an, menm jan nèg yo fè yon nèg tankou pastè Moïse ki deside fè diri, nèg yo pa ka touye l ebyen yo mete l nan yon kwen. Jounalis lan mande pèp la pou yn fwa pou tout pou yo trase yon egzanp pou moun ki vle travay, ki vle batay pou peyi sa.
Sa k ap rive oubyen sa k nan wout, sa k planifye pou rive Jean Ernest Muscadin an, èske l kòrèk? Paske m tande an Ayiti yo toujou di w gen de moun ki pwisan. Pa gen okenn moun ki pwisan. Se lòm k ap fè lòm pè. Tout sa moun nan gen ou genyen l tou. Pa gen okenn moun ki pwisan. Men èske jodi an sosyete an pare pou sa a? Èske misye, èske pastè Moïse itil? Èske l te vle di yon bagay pou le peyi? E jodi an? Petèt yo pa ka manje l, yo pa ka touye l men sa k rive l? Jovenel yo te gen posiblite pou yo touye l, Efektivman yo egzekite l. Ayisyen tèlman pa gen anyen kòm rekonesans. Li difisil pou jwenn yon moun ki di tèt li li menm l ap pran responsabilite l pou l kapab pran de gwo angajman pou peyi a e pou la popilasyon. Muscadin pran de gwo angajman. Mwen pandan map pale la, map di tèt mwen, map poze tèt mwen plizyè kestyon. Si quelque part vous n'êtes pas au courant du plan, Si quelque part mwen menm tou bò kote pa m mwen pa gen enfòmasyon sou plan an, men m sipoze ke il y a quelque chose, gen yon bagay k ap vini, gen yon bagay ki nan wout. Gen yon bagay k ap vini, gen yon bagay ki nan wout. Kounye a, Kiyès ki pare? Kiyès ki pare pou kanpe avèk moun sa a ki te swe pou nou an? Menm jan pastè Moïse Joseph te swe pou nou. E jodi a pèsòn moun pa chanje chemiz pou li. Menm jan Jovenel Moïse te swe pou nou pèsòn pa chanje pa chanje chemiz pou li. Èske gen moun ki prè pou chanje chemiz pou Jean Ernest? Hein? Gen moun ki prè pou sa? Hein? Di m non, èske gen sa? Map di chak grenn moun, ou konn kilè ou fèt ou pa konn kilè wap mouri. Dayè mouri an pa menm depann de ou menm. Mouri pa menm depann de ou. Men sa ki ekstrememan enpòtan pou konnen asire ou ke vi ou pwòp, konsyans ou klè epi wap avanse. Menm tou di yon moun sa, ou wè depi konsyans ou klè Depi yo sa w konnen kòm moun, ou pa vyole okenn prensip diven e prensip natirèl, yo mèt met lame amerikèn dèyè w e blag. Ou pa gen pou pè pèsonn. Se lòm k ap fè lòm pè, anyen ankò. Menm si w tande yon nèg gen gwo zam nan men l, enben ke nèg la met zam li atè. Tout sa w wè pa egzanp gang ame, bandi ap fè la, paske yo gen zam. Si yo pa t gen zam nan men yo, yo te ka fè, yo te ka kòmsi debake nan yon zòn fè moun kouri. Kite yo vin a 2 men 2 pye yo pou wè sa kap rive yo non. Ou gen panse e zam yo gen nan men yo anyen ankò? Gen nèg menm se manti yo genyen pou yo ka bay manti men kòm yo nan fen règn yo, yo nan finisman règn yo paske an fèt sa yon nonm dwe konnen se ke lè wap fè mal la gon kote wap rive wap di waw fòm kanpe. M pa gen okenn kòmantè m ap fè sou sa yo di, sou sa k pale. Sof ke se sa sèlman m vin di w. Pwovèb kreyòl la klè, Ou chanje chemiz pou moun ki swe pou w. Osi senp ke sa. E m vle chak grenn moun konprann. Chak chyen Niche afè yo jan yo konnen. Si se blan n tap tann pou n te pran endepandans, jouk kounya nou tap nan esklavaj. Tankou Erik Jan Batis te ka di l, Pran desten nou an men. Se sa sèlman m ka di nou. Paske o final mwen menm vin konprann wè pèp sa a anvan l konprann nan sa l ye a la a l ap pran tan e dayè se pa menm on pèp ki vle aprann li pa menm vle aprann. Li pa janm dakò ke li pa konnen fò yo chita yon kote pou yo dil a ou konnen wout sa fò w fèl wout sa fò w pa fè wout sa zòn sa pa pase ladann li prefere kite moun ap manipile l e se nan manipilasyon ki fè n rive la. Pèsòn moun pa chanje chemiz pou de moun ki te itil nou gad Desalin Dèy sa yo se nan rasin nou li ye. Desalin fin ofri tèt li an olokos. Goumen batay dirije yon gè de lendepandans. Epi o final ki sa k pase? Yo asasinen l men sa n ve ryen di. Jiska prezan pa janm gen yon pwosè ki te fèt pou lasasina de Desalin. M regrèt enfiniman ke m pap janm nan dimansyon nèg ki nan rezo sosyo yo, paske yo menm ki mele yo se de vyouz yo ye, yo pa menm kòmsi gen anyen eta dam etc. Se malere nan kontèks jodi a je suis pas comme ça, paske m gentan ankre, m gentan andoktrine nan lanmou pou Ayiti a e chanjman ke n espere ke n ap tann nan. Men mizapar de sa kòmsi Ou wè le fameux rapport de BINUH, de Muscadin etc. M pap janm di anyen ladan l. Je suis patient, j'attends. Sonje m di nou, lè moun nan e vòlè l ye nou tout a t konnen e vòlè l ye epi n ap kite l ose le ton. Demen si Dye ve, li gen pou l fè nou tout mache. Men mwen menm, men mwen menm, m la a, m ap gade, m ap obsève, m ap di men wout m ap fè. Ok? Se yon pwovèb kreyòl. Ou chanje chemiz pou moun ki swe pou ou. Vous m'ecoutez là actuellement ce soir, est-ce que m swe pou ou? Je ne sais pas. Men mwen menm gen moun mwen konnen ki swe pou popilasyon an. Ok. Dakò. M gen yon oditè k ap plase yon mo la.

M fè sa nèt, m fèmen. Si Desalin se nan moman sa l te vini, li t ap goumen pou l te ba nou endepandans, lè l fin ba nou endepandans, ou t ap jwenn de reyaksyon, menm jan w wè nou fè pou n te tiye nèg diferan. Ou t ap jwenn yon gwoup ti nèg ki t ap di milat la se frè yo, se zanmi yo. Mwen menm, mwen pran, m pran moun o mo, m pa pran moun sou sa moun ap di. Mwen t ap gade yon bout sekans videyo. On live Izolan kanpe l di li pa a Jovenel pase Jovenel atake ekip li. Sa vle di ke jodi an moun ou wè kap onore Dessalines yo, yo tap toujou tiye Dessalines. Kap pale de Burkina Faso yo, yo tap toujou fè rapò kont Ibrahim Traoré. Sa vle di ke nou menm nou se yon pèp, nou pa janm apresye sa nou renmen vre, nou pa eksprime nou a sa nou renmen. Nou sèlman kanpe tèt di li bon, li bon, li bon. Paske lè moun nan moute li di w a Burkina Faso men sa Ibrahim Traoré ap fè men Ibrahim Traoré gen moun li gen moun li siprime gen moun li mete kote pou l mete yo a pou l fè peyi men tout otan ke nou menm nou nou nou chak moun nan bay love apa separe pou myèt mwen menm mwen Kanpe sou sa Guerrier. Si nap fè peyi, nou pa ka fè peyi nan modèl sa nou gen la k rele demokrasi la san pa gon ti piman ladan l. Nou gen 2 bagay pou n fè nan Ayiti nap fè a. Egzil, siprime. Gen moun ki pou egzile, gen moun ki pou siprime pou n fè peyi. Paske jodi a rapò Bini kap fè a, rapò Bini fè li mete CHA ladan l nan, gon bagay pou Bini konnen, Si pat gen CG a, moun pa tap ka pase chalon. Mwen menm mwen son ansyen chofè trelè, m viktim chalon. M pa viktim fizikman men nèg koupe kawoutchou kamyon m chalon. Èske w la? Alo? Wi nap kote w, nap kote w. Alo?
Nap kote w.
Wi, nèg koupe kawoutchou m chalon. Nèg menm mwen tal pran nan mò nan ba yon gwo mesye konn chita bò lak rele gwo iv fèm vin bouche devyasyon wè avan pran chalon an mwen mwen viktim nèg a gwo zam sou moto fèm desann mòn nan pandan map sot nan sid fèm vin metem ankwa nan devyasyon kot pon an te fele a anlè a sa vle di jodi a lè yon nèg fè rapò pase nou gwo pakèt ayisyen an ayiti moun ap onore kisa yo fè se tripotay yo fè sou menm nou menm nan chak mwa chak semèn nèg la gon bèg ki plen tripotay li pote lal poul bay blan. Lè ka gon bèg li plen papye ladann, se rapò moun aparaman ki di ki konn li fè pou li, li moute l pote l bay blan an. Lè l pote l bay blan an, kounye a l fè rapò a sou nou, l ap fè tripotay pou nou, l ap destabilize moun li pa renmen, moun li pa vle. Mwen menm m pran distans mwen avèk Ayisyen. Mwen di kèt, si Ibrahim Traoré ap fè sa l ap fè a, se paske pèp Burkina Faso a kanpe avèk li. Men pèp Burkina Faso a, anvan yo te kanpe avè l, li te siprime tout trèt yo tou. E chak fwa l jwenn yon trèt, Li jere jan pou l jere la tou pou met peyi sa konsa. Tout tan nou moute nap fè peyi a yon pakèt dwazimen bidon, a yon pakèt moun sou tout rezo. Moun ap moun nap bay konsèy li pa pran anyen ladan. Tout moun nan tout lè w moute sou rezo a ou jwenn tout espesyalis yo la men mande kote yo te pase ou pa konnen. Jodi a moun nan di yon bagay, demen l di yon lòt bagay. Jodi a moun nan kont moun sa, demen l kont li pou menm moun sa l t ap kont lan. Jodi a l di moun sa dwòg dilè, demen l di yon lòt bagay. Mwen menm mwen suiv de moun sou, mwen suiv de moun. E pa mwen k pale pou yo, se yo k pale. Mwen suiv yon deklarasyon, yon jounal, yon ansyen jounalis ki vini yon youtoubè jodi a. Li kanpe li di li te rayi Patrick Moussignac. Yo te fè l rayi Patrick Moussignac. prezime l di lè l vin al pale Patrick Moise a Cabrega, li wè se pi bon moun. E sa Jimmy Robo wè, yo fè w rayi yon moun san w poko janm fè eksperyans a moun nan. Ou rayi moun nan. M pran menm eksperyans la ankò. On lòt e lansè dalèt an kanpe Patrick Moise a ki met bagay sa deyò. Li ap di Patrick li nan kont avè l pou yon jounalis Patrick te genyen, Patrick konsa. pou yon jounalis e li menm kanpe li di se Patrick ki pou mouri pou peyi a libere apre li di Patrick se pou yon jounalis ki lakay ou a pou Jovenel nou tap frape ou li di yon bagay sou yon atis rap apre li rele atis rap la li di atis rap la se paske m te renmen w ki fè m tap di sa sou ou jodi a nou vin pa ka konprann ayisyen an ayisyen an mwen menm pa konprann ayisyen an franchman m pa konprann ayisyen an tout moun di yo renmen peyi men tout moun pa wè jan peyi sa ye la fòk son ti piman k pou mete nou deyò se piman pou l ye.
Mèsi anpil Mèsi anpil pou patisipasyon ou Bon E Men banm ba nou verite Chak swa nou pran randevou pou nou vin tande emisyon E Men Gen yon kestyon mwen menm toujou di tèt mwen E Finalite emisyon an se kisa? Humm Pase nou renmen emisyon Men finalite a e kisa? E komsi m ta di w chak jou n ap frape men pa janm Ayisyen pa ko janm ka pran konsèy jiskaprezan men sa m etòn Sa etone m ke moun yo poko ka pran konsèy jiskaprezan. Banm mande w sa e 25 55 25 55 kisa ki eksplike selon ou menm ayisyen an lòm ayisyen poko janm ka pran konsyans reponn mwen sa tanpri. Guerrier Wi Bonsoir Guerrier Bonsoir. M pral fè yon deklarasyon aswè a la, m panse ke moun ki konn vwa m ki ka idantifye m yo pral rele m e m konnen sa pral mete m nan pwoblèm a anpil moun nan antouraj mwen. Ok Nivo sanwont ayisyen kòmanse Gen on bagay ansyen prezidan Michel Martelly te fè ke anpil moun ki nan mistik konnen kisal ye e se li menm jodi an ki rann pèp sa ap viv zafè kabrit pa zafè mouton. Eske tout moun raple yo konbyen tan ke flanbo ki te genyen sou plas e M ap pale tou prè kote yo mete kou dè kou dè kont ou byen ki sa yo mete kote ki e plas kote flanbo misye te limen sou Chandmas la e nèg mawon nèg mawon depi aprè misye fin limen flanbo sa paske se yon inisyativ ki te pran su le plan mistik pou yo te rann pèp lan dous e lè misye ta pral limen flanbo sa li gen yon seri de wo grade de la franmasonri tou ki te akonpanye l pou l te fè l Nèg yo te konnen sa yo te fè a. E jodi an se sa ki rann wè pèp lan jan ke l ye a. Ok. Si w wè pèp ayisyen an kèlke sòt malgre moun k ap fè efò pou yo, yo chwazi gen konpòteman sa a, jodi an sa a se youn nan bagay ki te premye desizyon nèg yo te pran ki rann ke pèp lan jodi an menm bliye tèt li.